Medam mesye bonsoir pa ezite like video nou yo si yo fò plezi e aktive notifikasyon pou pa rate okenn nan pwochen video nou yo pa bliye moun ki toujou ap prezante w video yo se Leme Jacquet otouman di Jacquet L gwo sitiyasyon de tansyon e tantativ de envazyon nou ka di tou envazyon nan gwo prizon sivil kwadèboukè an kote yon sitiyasyon de tansyon ki pral mete an fuit plizyè prizonye e ladan yo donk moun pa rive idantifye e yo pa ka site non yo tou donk moun yo pa oze relate non kèk nan prizonye ki ta sanse deja sove yo men gen anpil moun anpil analiz anpil moun ki deja di ke gen anpil prizonye ki sove jan n te ka gade l donk lapolis t ap fè tantativ anpil kout bal t ap tire nou konnen byen ke Prizon sivil Kwadèboukè a li kole kole avèk youn nan lekòl mè ki gen nan zòn sa a. Ebyen prizonye yo ki kite prizon an yo anvayi lekòl lan, donk yo ateri egzakteman anndan lekòl lan. E se anndan sa tou lapolis ta pral fè plizyè tantativ pou anpil kout bal te tire pou yo rive kaptire anpil ladan yo. Lapolis pran anpil ladan yo men pèsòn pa ka di èske anpil lòt pa deja lage pye yo. Se te yon se yon gwo envazyon. Anpil inite nan lapolis la te deja prezan, lalè yon kapab site bim, idmo, swat, anpil moun te prezan, alò tap asiste avèk e evazyon sa a, donk ti moun yo ki te anndan lekòl lan fristre anpil katouch ap tire pandan ti moun yo te anndan sal de klas, ti moun piti, donk paran te oblije ap kouri fè tèt cho nan tout lari al pran ti moun ou anndan lekòl sa a, donk nou konnen ke se yon nan prizon ki gen ladanl gason, enben pou antre anndan sa a lapolis te. e okipe tout perimèt la, donk pou antre anndan sa al pou yon timoun ou te oblije idantifye w avèk kat idantifikasyon nasyonal ou, depi w se yon gason, si w se yon fi ou pa bezwen l, paske donk yo gentan konnen anndan an e pa gen prizonye an ki pral soti pa anndan lekòl la menm si l ta fè pati envazyon an, donk enben nan kontèks sa pou antre al pou yon timoun ou te oblije bezwen kat idantifikasyon nasyonal ou, enben anndan lekòl la lapolis kaptire anpil bandi, anpil nèg ki te. kite prizon an ki deja sove e nou te ka kapab konstate tou sou sòl lan, alò nan lari an, te genyen 2 moun ki te pran bal ki te mouri akote yo te gen yon motosiklèt e anplis tou pi devan n ta pral jwenn yon jèn gason ki te pran bal avèk 2 pwojektil nan do li plis youn bò tèt. Donk misye te di l se nèg Jeremi l te bay non l ke nou bliye non an. E tousuit, yo ta pral fè entèvansyon ke anbilans ta pral vin bay misye premye swen, Kwa Wouj ta pral vin bay misye premye swen atè kote l te ye a. Donk, se youn nan prizonye, misye, misye deklare ke l se yon prizonye. E alò, nou pa konnen èske l ap sove ou pa, men nou te ka konstate te gentan genyen 2 mò sou sòl la. E moun sa yo, yo ta sanble tire, donk se pa bal, yo genlè tonbe, e yo se prizonye. E anplis tou nou te ka konstate kèk ti jèn gason ki tap eseye lage pye yo pandan e evènman sa, e nou pral montre w tou nan videyo a, e kèk ladan yo ki te ap tante lage pye yo. Donk nap, wap prete nou atansyon w pou w asiste avèk ti kal videyo an, e pou w wè sitiyasyon yon jèn gason avèk yon, alò yon pè sandal, li nan men li, men goch men dwat, epi Misye tap mache brute, parait-il ke l pran bal oubyen l blese m pa konnen, epi misye tap mande nèg yo ki kote pou l fè pou l lage pye l. Men gen moun ki ta revele ke yon nèg tankou Anel Joseph, Anel Belizaire, donk si tout fwa ke nan prizon sa yo te ye, enben nèg sa yo ta sanble lage pye yo. Bout jan jan nèg yo gen tan relate, donk se de bagay nou pa ka konfime, men nèg yo di ke gen anpil nan nèg sa yo ki deja lage pye yo. Donk nou pa konnen, popilasyon. oblije rete vijilan e pou n konnen kòman bagay yo prale e tout fwa tou n ap tann desizyon, n ap tann lòt depreske nou ka di pòtpawòl lapolis la gen pou l fè soti sou dosye sa a, sou evazyon sa k fèt jodi a nan Kwadèboukè pou n konnen konbyen prizonye k sove si tout fwa kantite k te sove a si lapolis rekipere tout e si l pa t rekipere tout tou kiyès ladan yo k sove a donk pou kapab mete popilasyon an li mete l ajou sou dosye a e alò asiste avè nou ti videyo sa. E pou w ka wè kòman sa te ye.
Yo! Ou pran bal menm? Hein? Yo enben, si wap jete w, jete w menm, sa k pase w la menm? Hein? Kòman? Ou pa konn kote pou fè? Nèg ki kote w ye? Nèg ki bò yo baz? Sen Michel?
E alò mèsi avèk chak moun ki tap swiv video pa nou an, donk gen anpil moun ki ta fè kwè ke se yon tantativ devazyon ki pwovoke, son bagay òganize li ye donk vizavi avèk otorite yo ke nèg sa yo ap site non nan tout medya e nèg yap site non e lapolis tou ap mennen ankèt dcpj ap mennen ankèt sou nèg sa yo eske ou menm Nan, alò selon ou menm ou panse ke se yon evazyon planifye, donk jan popilasyon ta fè kwè'l lan, èske son jan lap pibliye sou tout entènèt la, èske se yon evazyon planifye? Alò medam mesye nap tann desizyon oubyen nòt de près pòt pawòl lapolis la pou klarifye nou sou dosye sa. Pa bliye moun ki tap prezante ou videyo sa se Jacques L. Mèsi a la pwochèn.